Yo di m yo te ban m ase wout ki te dous, kounye a se wout ki pike sèlman y ap ban mwen. Timoun tèt mòn sa yo pa dous menm. Epi yo kite m poukont mwen dèyè a. Yo pa ban m mizik, yo pa ban m anyen. Kounye a yo kite m ap pase mizè sou dan wòch yo. Gade kote m ap mache, yon dezè. Kote a pa gen manje, li pa gen dlo, li pa gen anyen. M pa wè machann, m pa wè lavi pèsòn moun, menm bèt m pa wè mare sou wout lan. That's how bad it is. Menm bèt pa gen mare nan zòn nan. Mechan. Nou pa ka tounen? M pa renmen l. Ban mwen komi pam fè. They're not nice today. They haven't been nice all week. Se wout dezète sa mwen yo fè m fè. Pa gen lavi timoun, pa gen lavi. Menm kaka kabrit m bal sou wout la. Yo bwè dlo? In case you guys can't see. Wè? Wè?

M byen avè w wi. Wouyy. Ann al lakay la m pral fè mache m ap fè manje pou ou. Ann ale. Mwen pa wè w ankò san. Menm Sandra. Sandra, Sandra pale ak moun yo. M ka mache toujou, m ka fout rive pi devan. Men e dezè nèt. She's such a

Rosemary you guys all this Rosemary tout anwo a tout sa wap gade la se Rosemary nap gade nap rete nan cho nan chan Rosemary m pata panse Rosemary a tap leve nan nan dezè sa non byen leve ankò wi oh man ooh yo fè kòmsi yo pa tandem. Anben ou menm menm e banm bwa m non menn. Brielle bal bral.
M konnen m konnen ban mwen baton mwen banm baton m. Mil bwa w madam Joanne mil bwa bwa w. Nèg so stupid. Fè bwa w pran bwa. Map fwe kon grenn kalot lèm rive anwo a pa kitem kontre avèw fòdj.

Gade ti cheri, pou jis nou rive anwo nèt, se konsa wout la ye nèt? Wi.
Poukisa li sèch konsa? Hein? Lavi va tonbe. Lavi, si lavi te tonbe la tap pi bon? Awi. Piti sa brenn li gentan kwit nan solèy la li pap li pap konprann doulèm. Gade gade gade gade gade Mwen menm m pa kapab non se espre w fè m wè sa se espre w fè pou m pa mande w sòti avèk m ankò wè Epa sou bezwen swe pou sòti epa Ou pa non nou pa bezwen vin avè m ankò. Epi nou pran nou pran yon baton an nou kite m dèyè san mizik san anyen pou ankouraje m sou tèt mòn nan nou mechan jodi a avè m tout semèn nan nou fin ban m yon ladjò moun ki pa t bon nou ban m yon lòt kòman rele l la kounye a n vin ban m sa espre nou fè e plan nou I'm not happy today monte pi wo.

Sa se lik mòn nan, pa gen lòt mòn aprè l non daprè mwen.
Poukisa se sa nou fè m?
Ou ta bon m di kòm mande w èske se nan sechyès w ap mennen mwen ou di m non. Si gen manje nan zòn nan ou di m wi. Si gen bèl vi ou di m wi.
Waww!
Gadon bèl fi pou jwenn. Li gon bèl vi wi kanmèm. M konprann sa nou fè mwen. Nou banm bèl vi pou nou egare mwen. Ou pa pranm non.
Siplidiplip.
Nan lagel la djo moun li menm.

Jodia e kout non an manje konn di moun yo m pap bay anyen pèsòn moun m pap bay manje jodia pou mechanste yo fèm sa m tap pèdi a mantèèè

Shit, gad yon vue vre. An kote ki led yo wi. Baka monte pi wan vre nou timoun baka pa. M vle dlo. Ban m dlo san silvouplè. Oh Jezi. E pi gade dan wòch yo wi silvouplè. Nou wè dan wòch yo? Ou tande pye m nan kap glise ladan yo menm. Mwen poko wè. Mwen ap monte pi wo cheri, m pa kapab. Tunèl la twò cho deja. Pa gen okenn pyebwa, pa gen anyen plezan. Zye m pa wè anyen ki bèl. Avanse, avanse, avanse. Bon, m al nan plato m lan, tèt mòn nan cheri m, nan tèt mòn nan m ye. Mwen fè m gade yon mòso tè la m bezwen.

Woy woy woy woy woy Eeyy Waww Waww I can't with this guys Oh my God Nou pa prale nou pa prale E moun ki fè chèz la se li menm Anben al pran enfòmasyon moun pa prale Chèz nou bezwen? Chèz m bezwen fè 6 chèz pou met lakay la. Gwo chèz?
Chèz nou sot wè sou wout la madanm nou tap pote a. Wi.
Tonom fè yo. Bel konsa? Bel kon. An mwen ale. Tounen mesye. Zafè nou mwen pa la. An mwen pa yon pou fè. Tout ale pou moun la ka ou vin se manje m vin manje nan jakmel. Mwen menm. An ale zanne mwen madan mwen ale. Madam pou nou wè dlo. An mwen mwen fè spò mwen mwen fè spò mwen deja wi.

Ey pa mennen m kote t lèd konsa pa m. Madame e pa mwen menm tout kote gen bote pa yo. Wè kote m ye la gen moun ki pap menm fè fwent lan menm. Men m rive jis la nou pa respekte sa toujou. Ou konn konbyen tan mache nou gentan gen la? M bay vag tande pa m. Humm 15 tan? Bon nap bay tan ankò. Chak kote gen bote pa yo. Non non sa se yon bote ki lèd. M pa vle bote sa. Epi pa vin di mwen bote a se anndan kè l ye.